Medialink Haïti, la ou lenfòmasyon pran li, ou lè vwa de la nasyon se sa kap an. Nou sòm votre lyen avèk le mond, avèk notre chère Haïti.
Zanmi oditè Radyo Medya Nèf Ayiti, gwo salitasyon pou nou tout, se lè jounal Bon Pawòl ki rantre lakay ou. Kèk pwen nou pral devlope nan jounal sila, moun yo pa rive idantifye touye ak bal prezidan komite k ap jere kan deplase ki nan lokal ministè kominikasyon an Emmanuel Filias nan zòn Bwavèna. Plizyè dwòn eksplozif tonbe nan divès lokalite komin Kenskòf aprè atak bandi Koalisyon Viv Ansanm fè sou komisarya Furcia ki lakòz yon polisye blese ak bal. Lapolis kontinye afwonte bandi kowalisyon Viv Ansanm yo ki okipe plizyè lokalite komin Mirebalais ak Sodo, selon sitwayen angaje Robenson Mazarin. Sou inisyativ sosyete sivil ak sitwayen angaje nan komin Gresye, ebyen yon gwoup moun manifeste pou mande otorite yo adopte bon jan mezi pou retabli sekirite epi pèmèt moun ki deplase yo retounen lakay yo. Lajistis ayisyèn libere ansyen depite sikonskripsyon Kenskòf la Alfredo Junior Antoine aprè komisè gouvènman Pòtoprens lan mèt Frantz Monclair te fin tande li. Kowòdonatè Inyon Nasyonal Nòmalyen Ayisyen yo pran pou pretèks desizyon administrasyon amerikèn nan ki deziyen kowalisyon Viv Ansanm ak gang Gran Grif òganizasyon teworis etranje. Konsèy prezidansyèl tranzisyon ansanm avèk gouvènman ap travay pou mete sekirite nan peyi a epi fasilite reyalizasyon referandòm ak eleksyon nan ane 2025 lan selon sekretè deta kominikasyon an. Se diferan tit sa yo ki pral fè esansyèl jounal bon pawòl pou jodi a. Ret branche, detay yo ap vini nan kèk segond. Mèsi paske w chwazi Radyo Medya Nèf Ayiti pou enfòme w yon lòt fwa madam mesye gwo salitasyon pou nou tout. Byenvini nan devlopman jounal la. Men jounal la an detay, moun yo pa rive idantifye touye ak bal prezidan komite k ap jere kan deplase ki nan lokal ministè kominikasyon an Emmanuel Filias nan zòn Bwavèna. Vis prezidan kan sa a, Delphine Augustin fè konnen se nèg ak zam ki ap sikile sou moto ki komèt zak kriminèl sa. Li prezante viktim nan kòm yon moun ki te saj anpil epi mande lajistis pou fanmi lan. Delphine Augustin. M se yon zanmi, yon ti sè, yon ti fanmi pou li. Wouuw! Yè Kadhafi avè nou lavi pwòp. Kounye a la, Li te voye m nan ka 75 lan al remèt dokiman nan ora, yon sant ki rele ora. M t al remèt dokiman, kounye a la, m fin remèt dokiman an, m vin la. L ap pale ansanm avè nou la byen fò. Lè l fin pale ansanm avè m, li pase men nan kou m, li ale. Men annapremidi, bò 7 è, Dabitid li renmen kanpe devan an paske gen anpil moun ki ap pale ansanm avè l. Kounya li vini li kanpe men l ap pede di madanm ni l gon bagay pou l di l. Madanm ni kanpe ansanm avè l, manman pitit li, li kanpe ansanm avè l deyò a l ap pale. Se pandan l ap pale moun yo di gon moto k pase. Li kanpe, men moto a genlè tap siveye l depi lontan. Moto a pase, kounya yo bay l 12 bal. 12 bal yo bay malere a. 12 bal yo bay li. Nou pa konn anyen. Li pa di nou anyen paske li anfòm, li pa malad, li pa di nou anyen, li pa di nou sa kap pase. Sofske. Li pale ansanm avè nou anvan l mouri. Li mande m chita, li pale avè m. Jodi a, li te gen pou l t al Jakmèl, nan antèman bèlsè l. Li fè nou ranje valiz pou li pou l al nan antèman bèlsè l jodi a. Li pale ansanm avè m, li di m konsa, Pran kontwòl biwo a, pa lage biwo a, antre tout dokiman yo, jere dokiman yo, epitou Pa lage biwo a. Men se sa k ta pral rive Kadhafi. Li rele Emmanuel Filias. Mwen rele Augustin Delphine. M ap mande jistis pou Kadhafi. M ap mande jistis pou Kadhafi paske l pa konn nan kont a moun. Li s on moun koul. Tout bagay li se pou moun. Tout bagay li se pou moun. Ou te mèt ap mouri grangou. Depi w di sa. Gade yè la li peye 4 mil dola manje pou moun pou pèp li bay manje kadafi son bon moun wi mezanmi li son bon moun wi kadafi se ti non jwèt li men bon nonl se emanyèl filyas li kitem pou kont mwen. Ou sot koute Madam Mesye Delphine Augustin Vis Prezidan Kan Deplase ki nan lokal Ministè Kominikasyon. Sou bò pa yo moun k ap viv nan Kan Deplase, ansyen lokal Ministè Kominikasyon an, denonse zak kriminèl sa epi mande jistis pou fanmiy viktim nan. Moun sa yo estime refijye yo ta dwe leve kanpe pou denonse zak kriminèl sa epi prezante Emmanuel Filias kòm yon bon moun. Ann koute kèk deplase. Sa pase a m wè l dwòl. Men mwen menm ke nou vle l ou non e pèp la m pa fin renmen jan yo reyaji a. Tankou se vre lè bal tire tout moun ka kouri men yo menm yo pa fè anyen. M pa tande menm yon wòch voye anyen fèt ou pa konprann. E sèl pwoblèm mwen sa mwen menm. Sa pase vè 9 è 8 è prèske 8 è. Si prezidan e konsa l mouri. On konsa on moun ki pa malad, ki pa gen tèt fè mal, li pa gen lafyèl, li pa gen dyarelit konsa, pandan l kanpe bò machin konsa, epi yo twouble avèk bal konsa. Pèdè l pa t analfabèt, li pa konn vòlè, jan FPR di l pa konn vòlè bagay li, li pa konn manje ak fanm. Tou sa l genyen pou timoun. Jan FPR di l al pran yon pak kèk manje, li fè sa konsa l ap di l. Pou lapolis. Jistis pou fanmi an, ni li menm tou moun ki fè l la.

M pa ka fin esplike ki jan mwen kòmsi pou mwen chak a lavi kouche tou long kòmsi menn pou lap trepase kounye a pou jodi a se omaj ka lavi kap pase bon bagay sa inisitab m pa ka kontwole bagay sa m pa ka konprann bagay sa rive ka lavi a la paske ka lavi twò bon pou nou la son yon nèg ki ede pèp anpil li ye bon ke volonte Bondye fèt pou ka lavi nanm li a repoze anpè.
Toujou chapit ensekirite a, plizyè dron eksplozif tonbe nan divès lokalite komin Kenskòf aprè bandi ak zam ki fè pati gang Koalisyon Viv Ansanm te fè atak sou sou komisarya Fusy a ki lakòz yon polisye blese ak bal. Depi aprè atak sa, lapolis ranfòse prezans li nan komin Kenskòf pou mate aksyon gwoup kriminèl yo, selon ansyen depite sikonskripsyon sila, André Gustave Louis. Ann koute l. Se maten menm, lapolis te sanse lanse kèlke dwòn sou Kenskòf pou atenn plizyè katye, men nan lanse dwòn yo, gen ti peyizan tou ki te gen kay yo ki sanse kraze. Sa pa grav ke kay la kraze, se se ke pou sovgade la kominote. Nan katye vye a, m wè bandi yo lage plizyè pye bwa atè, se pou anpeche cha blende yo ta rive, kwak gen yon satan ki devan lamèri oubyen devan komisarya Kenskòf la ki sanse an pàn, ki ta bezwen yon reparasyon dijans, kote nèg yo fouye twou pou tank ale. Men dwonn ki lanse yo, nou poko konn ki dega, nou ka pale de dega materyèl, men dega an pèt imèn bò kan bandi yo, nou pa konn ki kantite.

E nan Fursi, Dye swa louwe ke Polis Nasyonal la fè yon kou avèk lòt antite nan polis yo ki sanse deloje nèg yo ki te pran komisarya Sousay zòn Fursi la, yo brile se vre yon machin, men gen plizyè grenn moun ke ki sanse viktim ki mouri, gen presbitè katolik, legliz katolik la nèg yo vandalize e brile sètèn kay. Pa bliye ke Fursi Sonz se yon katye rezidansyèl kote. M konnen gen yon eleman k rele, se pa Cam Transfert men sè le non de la fami, Cam. E sè m paske yo tire non sa li la bib li gen yon matant li ki bouyi ke nèg yo tiye e gen. Nèg yo pran pran moun sa yo pou ta transpòte bandi ki ta sanse viktim nan kan pa yo nan kidnaping kèk moun pou pote bandi ki ta viktim pou yo men m pa genyen kantite a e nan ki zòn men se zòn. Sursi ke sa pase. M konnen drone nan lage men m pa gen jistifikasyon si te genyen pye sòl jan yo di operasyon pye atè pou te pa ti nèg yo petèt nan zòn Sursi men nan santre vil Kenskòf pa t vrèman gen gwo aksyon men pye sòl atè a ta sipoze fèt sòti Mawoka ale via Paske kote nèg yo te deloje nèg yo nan Caromel yo, nan Caromel la, sèl sa ki rete pou polis yo ta fè se ta fè pye sèl mache nan Avia bò bò lakay mwen kote ke mwen m abite m kite depi tanto 2 mwa e ale nan kay Roubi kote nèg yo rete la a pou te wè kòman yo ka deloje yo. M poko gen dènyè sous yo ka rive men m gen foto ke Nèg yo jete pye bwa ki pou anpeche sa blennde yo rive. Machin lapolis ke m te wè ki te pikòp la ki te devan komisarya a, m pa kwè nèg yo sanse rekipere l vrèman. E minisyon ke y ap pale ke yo sezi yo, m panse ke selon sa ke m aprann de bòn sous, polisye nan FUC sou komisarya a te osi entèlijan ke sa k te pase gode yo. Nèg yo tousuit te dezabiye yo de minisyon ke yo te gen nan men yo. Yo sanse te li avèk de twa peyizan ki te nan zòn nan. Yo bay peyizan yo minisyon sa yo nan sak pote e travèse pa yon kote krele Woben pou te sanse rantre kès kòb pou pote nan komisarya a. Nou prale Mirbalè ak Sodo, lapolis kontinye afwonte bandi koalisyon Viv Ansanm ki okipe plizyè lokalite komin Mirbalè ak Sodo selon sitwayen angaje Robenson Mazarin. Pou sa ki konsène wout nasyonal nimewo 3 a, depi anba mòn kabrit pou rive Mirbalè, se bandi ak zam ki okipe tout wout sa a epi enstale pwen peyaj yo, selon Robenson Mazarin. Ann koute l. O nivo de Sikseven, genyen anpil san nan zòn nan la a. Genyen anpil san ki ta montre ke genyen, ki te nan pozisyon kote bandi yo te ye a, ki ta vle di ke genyen Plizyè bandi ki ta vale dlo bouch yo, suivan sa ke nou genyen kòm enfòmasyon. Men, yon lòt kote, mesye yo kontinye ap ensandye de batiman atravè vil la. Men, atak yè lan, se te yon atak kote ke gang yo bezwen fè fòs lòd yo rekile kote ke yo ye an, pou ke yo pa okipe espas la. Ke pa gen moun ki ka rantre anndan vil lan. Donk, ou poko ka di Efektivman, fòs lòd yo pa konfime li pou n di ke tèl kote dife sa a te ye, efektivman se tèl lokal ki t ap boule. Men gen moun ki di se otèl Las Casas ki se yon otèl gen dè Mianbalezyen k ap viv aletranje, dyaspora, yon fami ke yo menm, m kwè se fami Klè Senvil, Jalie. ki yo menm te konstwi otèl sa a nan bon nan zòn nan la a donk se t ap vrèman yon envestisman pèdi yon moun ki soti ench pou rantre miyanbalè limit ou se ebyen zòn ledye ledye avan menm ou travèse pon fè fè a cheval la ou pa kapab ale pi lwen paske lòt travèse pon an deja mete w nan chandbatay la. Chan batay ki genyen antre bandi avèk fòs lòd yo, donk ou pap kapab. Men nan si w soti Laskawobas tou, ou pa ka rantre sou kote yo rele Ravin Sitwon an ki pral ankò nan rantre vil la ki pral mete w nan Kafou Pelig lan. Ou pap kapab rantre e gen de moun ki konfime ke moun yo travèse yon lòt zòn puiske yo rantre sou seksyon Au Gascogne ebyen pou yal sòti sou gran bouk lan epi yo pran wout nasyonal nimewo 3 a epi yo ale e gen de moun ki itilize moto siklèt pou yo fè wout lan e yo temwanye tout wout la genyen ebyen de bandi avèk zam ki kontwole k gen pòs ladann soti de anba mòn kabrit pou pase fon fon dyab pou ale tè wouj pou mòn blan trianon jenbal pou antre sou gran boukan zòn k rele mina ebyen yo remake anpil moun azam Sou wout la, chofè moto yo ki travèse ak de moun e lòt moun ki te travèse yo, yo remake yo. Li sifi ke moun yo peye epi yo gen dwa daksè pou yo kapab itilize men pa genyen anpil moun ki fè wout sa yo paske se riske, petèt se de moun ki gen de ijans ekstrèm ki itilize l e jodi a gen de moun ki di yo remake pa genyen yas ti bis yo k ap t ap eseye tante travèse, men fòs lòd yo mete entèdiksyon fòmèl pou moun yo itilize wout sa a annatandan ke yo fini ak sa ap fè a ke yon operasyon ki dire se pa dat e moun yo pa ka tann. Komin Gresye, sou inisyativ sosyete sivil ak sitwayen angaje nan komin Gresye, yon gwoup moun manifeste pou mande otorite yo adopte mezi pou retabli sekirite epi pèmèt moun ki. deplase yo retounen lakay yo. Pwotestatè yo ki mande otorite yo pran responsabilite yo fas ak aksyon gwoup kriminèl yo denonse ekip tranzisyon an yo di ki pa fè anyen pou rezoud pwoblèm ensekirite a. Ann koute kèk pwotestatè.
Vil Gresye anvayi, komisarya nou atake pa teworis Viv Ansanm yo. Depi lè sa a, Moun Gresye te kòmanse kite lakay yo jouk jounen jodi a. Nou pa vin fete, nou pa vin selebre ni komemore. Okontrè, nou vin plenyen defèt nou, doulè nou. Nou vin plenyen Tristès nou, tribilasyon nou, nou vin plenyen imilyasyon nou. Nan kontèks sa a, nou reyini jodi a anba ponp nan kolin nan ak tout pitit Gresye k ap soufri. Lè n ap batay, nou pa batay sèlman pou moun Gresye, men nou batay pou tout Ayisyen ak Ayisyèn, swa k ap viv sou tè sa a oubyen k ap viv aletranje, paske pa bliye mizè konpatriyòt nou yo ap pase an Repiblik Dominikèn. Si jamè peyi nou te bon, yo pa t ap janm al pran imilyasyon sa yo. Mwen menm, nan inisyativ jodi a, mwen reprezante Rèl Moun Gresye. Rèl Moun Gresye se yon òganizasyon a karaktè sosyal ki fonde apati di moman nou tout, Nou nan kouri nan Gresye. Nou sonje dat sa a? Èske nou raple nou dat sa a? Ki dat li te ye ankò? Enhen, 10 me 2024! Jodi a fè yon ane. M ap di nou, kouraj! M ap di nou, ann met men ansanm! M ap di nou, an nou ankouraje fòs de lòd yo nan enfòmasyon n ap bay yo! Pa gen pèsonn ki pa konnen ke sosyete ayisyen an an jeneral, tout moun te chwazi rete nan peyi sa a e demele gèt yo pou yo fè 50 santim pou yo manje nan tout onètete ak jistis, sanble jodi a ak yon gwoup kriminèl ke yo dwe abat nan nenpòt kèl mwayen. Leta ke nou peye ak kòb taks nou yo asire sekirite ak envestisman nou yo pa menm sonje si gen pwoblèm ensekirite nan peyi a.
Nou leve vwa nou pou nou di Leta li pa ka rete endiferan. Nou di, fòk Leta pran responsabilite li Mete mwayen nesesè a dispozisyon pou lapolis ka jwe wòl li e retabli lòd ak sekirite nan Gresye. Yon lòt gwoup moun ki t ap patisipe nan mouvman sa mande arestasyon yon seri dirijan ayisyen yo estime ki pa inosan nan

Gen moun ki te ale ki te di ke menm lè yo fèmen pòt lekòl yo, men y ap gade gen chans pou yo retounen ankò. Jodi an fè ennan. Ennan sa a, yo di yo pa ka swete yon lòt ennan kò vide redouble sou yo ankò, enben yo di yo bezwen retounen lakay yo. Pèp pa konn bèt li batay. Nèg k a zam nan men yo reflechi, pèp sa a pap pèdi batay paske yo pa ka tiye 13 milyon moun. Pa bliye listwa Lalmay de Lès e Lalmay de Lwès, an final se pèp alman an ki te kraze mi de Bèlen. Jodi a yo mèt tann ke yo vle l ke yo pa vle l, devan listwa limanite, pèp sa a pot viktwa kanmenm e nou voye yon mesaj klè. Bay tout moun ki viktim anba men gang yo anba men leta tankou moun matisan, kafou fèy, latibonit, gresye elatriye pou yo pote plent jounen jodi a nou mande pou gen yon konferans sitwayèn an ayiti ki pou ranmase revandikasyon sosyete a nan sa. Nou mande arestasyon pou Michel Martelly, Michel malvini, arestasyon pou tout boujwa ki mete zam nan men mesye geto yo, men ti mesye geto yo, yo sòt, yo enbesil, yo kite boujwa gache avni yo, gache avni pitit yo. Jodia, si jodia nou menm nou ka nan lari, se paske sa k nan tèt yo a se kaka kalbas ki nan tèt yo.
Nou te anonse l nan tit yo madam mesye lajistis ayisyèn libere ansyen depite sikonskripsyon Kenskòf la Alfredo Junior Antoine aprè komisè gouvènman Pòtoprens lan mèt Frantz Monclair te fin tande li. Mèt Fanfan Gerilus k ap defann ansyen palmantè la fè konnen chèf pakè Pòtoprens lan deside kenbe paspò kliyan li a epi mete entèdiksyon depart pou Alfredo Junior Antoine pa kite tèritwa rayisyen an. Dosye sa a pral nan kabinè enstriksyon pou ankèt selon Mèt Fanfan Gerilus. Ann koute l. Pakè li menm ki se otorite de pouswit, se li menm ki jij de lopòtinite dè pouswit egalman, lè l resevwa dosye yo, li apresye dosye a pou l, li gen de, li gen de chwa, swa li klase dosye a san swit oubyen li pouswiv. Men lè l ap pouswiv on dosye, li gen dwa pouswiv moun nan an eta e si moun nan bay dè garanti ke s on moun k ap disponib pou lajistis, donk li kapab voye dosye a kabinè denstriksyon men li libere moun nan. Donk se nan ka sa a e nou ye nan ka ansyen depite Alfredo Antoine nan. Sa se de garanti de de surte, de reprezantasyon. Se pa se le dokiman de vwayaj epi e li frape don mezi dentèdisyon de depa. Donk pou komisè a genyen e tout garanti l konnen ke li kite l ale lakay li paske l gen domisil koni, rekoni, s on moun e lè jij denstriksyon an rele l k ap prezante. Se poutèt sa, donk, se pa sa nou te swete nou menm antanke avoka ki t ap asiste ansyen depite a. Men ou konnen, lè w pwodui demand, ou pa ka ou pa jwenn tout bagay a san pou san. Donk, nou menm nou plizoumwen soulaje lefètke l pèmèt ke kliyan an rantre lakay li. Epi kliyan an te deja manifeste volonte l lejou menm de lemisyon de Lavil Rechèch. Madi 18 fevriye 2025, ansyen depite a te te prè pou l t ale pou kont li devan dcpj, men lòske l te konsilte avoka l, ou konnen avoka li menm li gen metòd pa li, li gen estrateji pa l, avoka a pridan, avoka te di l li pa swete li ale, Paske si se li menm ki akonpaye l al dcpj epi yo kenbe li, sa pap bon pou li menm pou imaj pa l antanke avoka. Donk se nan sans sa ki fè depite a pa t ale. Men lòske yo vin pwosede avèk arestasyon l yon mwa senk jou aprè, yo defere l nan pakè. Donk komisè gouvènman an tande li pandan pli de twa zè dòlòj e li ofri de garanti de reprezantasyon Donk komisè a mete yon entèdiksyon depa pou li epi li kenbe dokiman vwayaj li. Donk poutèt lè jij denstriksyon an rele l pou l kapab vini. Sa vle di ke dosye a pa klase san suit. Donk komisè a fè ak de pousuit kanmenm. Donk sèlman li pa voye l an eta devan kabinè denstriksyon. Pakè analize rapò dcpj a, li poze ansyen depite a yon ansanm de kesyon pètinant e ke ansyen depite a reponn avèk siksè. Donk pakè a konprann, pakè a toujou mentni chèf sa yo. Donk kounya nou pral gade pou nou wè pakè ki sa l pral mete nan rekizitwa denfòme li pou l sezi kabinè denstriksyon. Donk se li menm ki pral apresye sa, èske l ap toujou konsidere tout chèf de prevansyon sa yo, èske se sou baz sa yo li menm l ap enkilpe e l ap fè ak de pouswit epi jij denstriksyon an li menm se jij denstriksyon an ki se souvren apresyatè dè fè se li menm ki pral kalifye enfraksyon yo, li pral analize yo èske yo kapab kenbe oubyen si yo pap kenbe. Donk la se jij la ki pral chache endis, èske endis yo sifizan pou li paske se li menm tou ki gen pouvwa diskresyonè kap mezire endis yo e pou l wè èske yo kenbe, èske sa kapab motive yon òdonans de ranvwa, sinon la pran yon òdonans de non-lye. Mèt Iswick Théophin kalifye skandal piblik desizyon komisè gouvènman Pòtoprens lan, Mèt Frantz Monclair, ki òdone liberasyon ansyen depite Alfredo Junior Antoine aprè odisyon. Liberasyon ansyen palmantè la fèt nan do lalwa selon Mèt Iswick Théophin ki denonse desizyon pou voye dosye a nan kabinè enstriksyon. Avoka a mande konsèy prezidansyèl tranzisyon ak gouvènman an mande chèf pakè Pòtoprens lan eksplikasyon. Sou desizyon sa a, ann koute Isquick Théophin. Bon nou kalifye l de skandal premyèman paske nou menm nou te nan pakè de Pòtoprens paske nou t ap swiv dosye a avèk enterè. Premyè bagay nou menm kòm avoka lè yo t apral odisyone Alfredo Antoine nou te ensiste pou n te patisipe pou n te tande odisyon an. Se ke le komisè Monclé. Frantz Monclair li te opoze fawouchman aske nou te tande tip dodisyon li t ap fè avèk Alfredo Antoine lan. E dayè, te genyen anpil lòt prevni ke yo te tande nan yon grann sal e te gen anpil moun ki te vle tande sa ke yo repwoche Alfredo Antoine. Sa ke nou konnen deja de la pa de la polis, se ta filyasyon l ta genyen avèk dè teyoris. Ta li ta yon moun ki finanse teyoris. Poukisa nou kalifye de skandal liberasyon Alfredo Antoine lan se yon liberasyon ki fèt

a la jistis ou sinon la jistis ap chèche l li pa disponib yo pa ka jwenn li jeneralman yo emèt yon yo emèt yon yon mezi dentèdiksyon depa ebyen le komisè di gouvèneman prè le tribinal de premyè enstans de pòtoprens li fè envèsyon an totalman ebyen li genyen yon prevni ki nan men l, ebyen li libere prevni an e aprè li fè entèdiksyon depa. Sa son skandal e dayè le komisè di gouvèneman legalman li genyen 2 konpòteman l kapab adopte nan kad yon dosye. Yon dosye k rive devan l, lalwa ba l, selon le principe de l'opportunité des poursuites, li kapab di l ap pouswiv. Pouswiv la vle di li achemine dosye a devan kabinè denstriksyon, si moun nan an eta, li voye l an eta o kabinè denstriksyon. Ou sinon, li klase l san swit. Ebyen, nan ka sa a, se yon skandal, se yon trajedi jidisyè, kote ke le commissaire du gouvernement, li libere moun lan e aprè li mete entèdiksyon depa epi li defere dosye a kabinè denstriksyon san moun lan byen antandi. Sepandan, gen yon ansanm de moun preyalableman yo arete tankou Magalie Habitant, Prophane Victor, elatriye, pou filyasyon yo avèk gang teyoris, ebyen moun sa yo Li te voye yo devan kabinè denstriksyon an eta.
Se sou dènyè nòt sa nou mete yon bout nan jounal Bon Pawòl pou jodi a. Kèk pwen ki te fè esansyèl jounal sila. Moun yo pa rive idantifye touye ak bal prezidan komite k ap jere Kan deplase ki nan lokal ministè kominikasyon an Emmanuel Filias nan zòn Bwa Vèna. Plizyè dwòn eksplozif tonbe nan divès lokalite komin Kenskòf aprè atak bandi Koalisyon Viv Ansanm fè sou komisarya Furcy a ki lakòz yon polisye blese ak bal. Lapolis kontinye afwonte bandi Koalisyon Viv Ansanm yo ki okipe plizyè lokalite komin Mirebalais ak Sodo. selon sitwayen angaje Robinson Mazarin. Sou inisyativ sosyete sivil ak sitwayen angaje nan komin Gresye, ebyen yon gwoup moun manifeste pou mande otorite yo adopte bon jan mezi pou retabli sekirite epi pèmèt moun ki deplase yo retounen lakay yo. Lajistis ayisyèn libere ansyen depite sikonskripsyon Kenskòf la Alfredo Junior Antoine Aprè komisè gouvènman Pòtoprens lan mèt Frantz Monclair te fin tande li, kowòdonatè Inyon Nasyonal Nòmalyen Ayisyen yo pran pou pretèks desizyon administrasyon amerikèn nan ki deziyen kowalisyon Viv Ansanm ak gang Gran Grif òganizasyon teworis etranje. Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon ansanm avèk gouvènman ap travay pou mete sekirite nan peyi a epi fasilite reyalizasyon referandòm ak eleksyon nan ane 2025 lan, selon Sekretè Deta Kominikasyon an. Se te diferan tit Madam Meusseau ki te fè esansyèl jounal Bon Pawòl sou Radyo Medya Nèf Ayiti, yon jounal ki te rive posib gras avèk kolaborasyon tout ekip la, Jean Jude Duger te prezante l.